Sax ap salye tout jounalis ki reponn prezan nan konferans pou laprès sa a l ap fè nan kontèks selebrasyon 33 zan kreyasyon l. E se pral okazyon pou nou nan yon premye moman fè yon kout je sou sitiyasyon kominikasyon ak enfòmasyon nan peyi a paske nou anndan gran kad sa a n ap fonksyone depi 33 lane. Nou pa ta ka, nan okazyon sa a, pa fè kout je gade sistèm kominikasyon ak enfòmasyon nan peyi a kòman li ye. Epi, nan dezyèm moman, n ap envite popilasyon an nan yon seri aktivite n ap genyen pou nou fè jounen 28 oktòb 2025 lan ki se dat kote n ap selebre 33 zan sa a. Se mwen menm, Miss Velmont Denis, Direktè Jeneral SAKS. Ak Kenny Thelisma ki li menm se estajyè nan kominikasyon nan SAKS k ap prezante konferans pou laprès sa. Premye pati a pou m anonse l la se yon ti rale sou sistèm kominikasyon an ak enfòmasyon nan peyi a kote n ap lonje dwèt sou yon seri reyalite, ki merite pou nou pa kite yo pase anba po nou, anba zong nou, paske yo tèlman pote yon seri antrav pou moun k ap pratike metye jounalis la nan peyi a, yo tèlman pote yon kantite antrav pou pwofesyonèl kominikasyon yo, li enpòtan pou nou mete aksan sou yo. E premye m ap soulinye a se menmiz. Aktè politik ak ekonomik yo sou medya yo k ap kontinye. E pandan dènye lane sa yo, si n ap fè yon envantè sou yon kantite medya ki kreye anndan peyi a, n ap wè kòman se aktè politik, aktè ekonomik ki mete yo kanpe. Ansyen senatè, ansyen depite, ansyen majistra. oubyen moun ki genyen gwo kapital ekonomik nan men yo ki mete medya sa yo kanpe. Lè se pa yo menm ki envesti dirèkteman pou mete medya sa yo kanpe, yo kanpe dèyè epi yo achte dwa nan medya sa yo, Sa yo pa rete san anje san antrav sou pratik jounalistik la nan peyi a. Nou pa kapab diskite sou tout anje, sou tout antrav sa yo nan kad konferans pou laprès sa a, men li pa san antrav e nan fen prezantasyon an n ava gade kèk antrav. Lòt bagay ki genyen nan sistèm kominikasyon ak enfòmasyon nan peyi a se vilnerabilite medya yo Fas ak kriz politik, kriz ekonomik ki genyen an e fas ak kriz sekirite ki genyen nan peyi a. Anpil medya pa rapò a sa tounen ti jwèt nan men aktè ak estrikti politik ekonomik yo. Medya yo nan kontèks sa yo pèdi yon seri sous finansman ki ta respekte chwa editoryal yo, sa ki ouvè pòt pou enstrimentalizasyon, sa ki ouvè pòt pou manipilasyon politik ak dezenfòmasyon. Nou wè sa dènye tan sa yo nan sistèm kominikasyon ak enfòmasyon nan peyi a. Medya yo nan kad sa tou genyen difikilte. pou yo konekte dirèkteman avèk sous enfòmasyon yo. E ensekirite a li pote sa, medya yo gen difikilte pou yo konekte ak sous enfòmasyon yo dirèkteman. Kòm konsekans, ou vin gen yon jounalis k ap pratike sou baz revelasyon, sou baz fiksyon anpil fwa. E m p ap aprann nou anyen la, ou konn tande, wè anpil fwa jounen jodi a, enfòmasyon yo, yo y ap bay sou baz selon sous, selon sa sous nou di nou nan tèl espas. Bon, jounalis la pa genyen, anyen pa pa dwe kontrenn jounalis la pou l revele sous li, men jan pratik jounalistik la ye jodi a nan peyi a, kòm jounalis yo yo pa konekte dirèkteman avèk sous yo, Ou vin jwenn sa li gen li predominan se tout jounen ou wè jounalis ap pataje enfòmasyon epi di selon on sous pwòch yo genyen nan primati, nan palè, nan vila dakèy oubyen tèl kote. Sa vle di ou vin on jounalis ou vin gon pratik jounalistik ki vin on bagay revele Kote, lè jounalis la fin di sa, se li menm sèlman ki di sa ki konnen bagay sa, pèsòn lòt moun pa kapab al verifye sa l ap di a. Se la li vin pote yon antrav. Donk ou vin yon jounalis de fiksyon, yon jounalis de revelasyon paske kontèks global la fè medya yo, jounalis yo dekonekte avèk sous enfòmasyon yo. Lòt bagay li pote, li pote yon absans verifikasyon. enfòmasyon yo. E premye moun ki pale a se li jounalis la pran epi l gaye toupatou. Donk pa gen yon verifikasyon ki fèt alalong sou yon seri enfòmasyon anvan enfòmasyon an soti. Bon, genyen tout egzijans se teknoloji yo pote n ap vini sou sa a, kote gon efò rapidite jounalis la toujou ap fè ki fè verifikasyon an li pa toujou la. Ou vin gon jounalis sipozisyon. On jounalis sansasyon. Se sa dènye tan sa yo nou wè ki karakterize medya ebyen pratik jounalistik la nan peyi a. Lòt bagay nou wè nan kontèks sa se menas ki genyen sou libète laprès. Menas sou libète laprès yo, yo ale yo vini nan kontèks nou ye la a. E kote, sitou si nou lye l avèk kesyon ensekirite a, kote jounalis yo, medya yo, yo pa kapab fè travay yo san presyon, yo pa kapab fè travay yo san baboukèt. E lè nou konsidere yon seri enterè ki nan mitan yon bann fenomèn nan peyi a, Radyo, medya yo, jounalis yo gen difikilte pou yo fè travay yo lib e libè paske yo ekspoze avèk tout kalte menas, yo ekspoze avèk tout kalte presyon jounen jodi a. Men nan kad sa a, avanse teknolojik yo, yo merite pou nou soulinye yo tou. Jounen jodi a, medya analojik yo, yo nan yon gwo difikilte pou yo fonksyone, kote yo blije ap fòse nimerize tèt yo. M di fòse paske sitiyasyon yo pa toujou pèmèt yo reponn a egzijans teknoloji yo, e sa nou rele yon difisil nimerizasyon medya yo jounen jodi a. E fas ak tout sa inovasyon oubyen avanse teknolojik yo pote, medya yo oblije ap benyen nan yon nan yon seri antrav, kote yo oblije, jan m t ap di yo talè a, bay enfòmasyon rapid, yo oblije ap senplifye enfòmasyon yo, pafwa yo tèlman senplifye enfòmasyon yo, yo senplifye enfòmasyon yo twòp, e medya yo, jounalis yo. nan fè 4 ti ekran jodi a paske se vin on se sa sa son sitiyasyon ki prezante pa rapò avèk avanse teknolojik yo anpil enfòmasyon ap pataje nan sans sa 4 ti ekran koupe lage e tèlke reçu wè se sa ki nan pratik metye a jounen jodi a. Zen pete ou wè yon bann medya yon bann jounalis lage nan zen pete san ke pa genyen yon kontni ki byen konstwi jounalis yo medya yo lage nan zen pete yo lage nan koupe lage yo lage nan kap tiye kran yo lage nan senplifikasyon bagay yo yo lage nan yon rapidite ki fè yo pa gen tan pou yo verifye enfòmasyon yo se sa nou jwenn epi dènye eleman nap soulinye nan kad sa se lang kreyòl la li menm ki jwenn plis espas nan sistèm kominikasyon ak enfòmasyon nan peyi a, fò nou soulinye sa, kreyasyon SAKS la li lye tou a lang kreyòl la, nan sans nou jwenn SAKS se yon enstitisyon k ap fè pwomosyon pou lang kreyòl la, li te enpòtan nan kad tablo sa n ap kanpe la a. Pou nou soulinye kòman lang kreyòl la li pran anpil espas nan sistèm kominikasyon ak enfòmasyon nan peyi a, kontrèman a jan sa te konn fèt anvan deseni 1970-1980 yo. Lang kreyòl la li pa sèlman pran gran plas nan medya yo, bon li pran plas nan medya yo paske bon anpil emisyon fèt an kreyòl, jounen jodi a menm jounal ki prezante an fransè yo wè gon moman, Nan jounal la, kote se kreyòl k ap pale. Mwen di sa son avanse enteresan ki merite pou nou soulinye. E, men se pa sèlman nan nan travay jounalis yo. Nou wè jodi a, gen anpil mezon edisyon ki ap pibliye liv an kreyòl, gen anpil otè k ap ekri an kreyòl. E se yon seri bagay ki enpòtan pou nou soulinye. nan kad sa a. Men nan kad global sa a, sistèm kominikasyon ak enfòmasyon altènatif SAKS la dan nan, li menm tou li genyen yon seri eleman ki merite pou n soulinye ladan l, menm si nou pap kapab fè sa nèt nan kad konferans pou laprès sa a, men se okazyon pou nou soulinye dabò kontèks SAKS te parèt la ki enpòtan e paske jouk jounen jodi a gen yon seri eleman nou te jwenn nan kontèks sa a ki pa efase. Lè SAKS t ap kreye a, li t ap kreye nan yon kontèks kote libète lapawòl la rete anba bariket, ki fè SAKS te wè tèt li kòm yon enstitisyon k ap vin pote yon kontribisyon pou pawòl la kapab soti anba bariket. Men jodi a, li pa parèt sou fòm li te ye Sou peryòd diktati militè yo 1992-1991, men jounen jodi a, laprès la, jan m t ap di l anvan, li toujou nan difikilte. E radyo kominotè yo ki ap travay nan kad sistèm kominikasyon ak enfòmasyon altènatif sa a, yo genyen gwo defi devan yo pou yo fonksyone, pou yo kontinye egziste. Se enpòtan pou n soulinye defi estriktirèl yo. Radyo kominotè yo, jouk jounen jodi a, kontinye pa gen rekonesans legal, yo kontinye pa genyen sibvansyon leta, yo kontinye frajil ekonomikman, yo kontinye depann de finansman ekstèn, sa ki fè, sa ki antrave fonksyònman yo. Radyo kominotè yo jodi a yo devan defi teknoloji yo paske yo pa genyen bon sistèm enèji, yo pa genyen bon ekipman pou yo fonksyone, yo pa genyen entènèt. Bon genyen ki fè efò pou yon ti sistèm entènèt, men kriz entènèt ki gen nan peyi a fè yo pa ka fonksyone nòmalman pa rapò avèk entènèt la li menm. Gen yon lòt difikilte tou, kalite materyèl yo ap itilize yo anpil fwa yo depase. Alòske jounen jodi a gon bann nouvo materyèl ki genyen plis kalite, yo ta merite ap avanse tou nan nivo sa a, men yo anfas defi sa yo. Yo anfas defi tou konkirans ki genyen nan fas a lòt zouti epi kanal kominikasyon ki egziste yo. Donk sistèm kominikasyon. ak enfòmasyon altènatif la, SAKS ak radyo kominotè yo yo menm y ap pote, li anfas gwo difikilte. E dènye difikilte m ap soulinye a, se difikilte sosyopolitik ak ekonomik ak sekirite yo. Menas sou libète lapawòl la, li, radyo kominotè yo yo anfas sa tou. Sa manifeste sou divès fòm. Kote radyo kominotè yo plante plante a, yo pa ka touche tout sa yo dwe touche, tout fenomèn yo, paske yo yo yo pè reprezay, paske w nan yon sistèm kote jodi a se se vyolans k ap domine, sa ki fè radyo yo yo pa kapab fè travay yo kòmsadwa. E kriz politik la li li afekte yo tou, paske aktè politik yo yo toujou nan elan pou yo. ap chache manipile medya yo, yo toujou nan elan pou yo ap fè dezenfòmasyon, mete, mete, mobilize yon seri aktè nan kad pa yo pou ap fè dezenfòmasyon oubyen pou ap chache konbat advèsè yo. Tout sa mete radyo kominotè yo menm nan difikilte paske gen presyon k ap fèt sou yo anpil fwa pou yo fè travay la yon fason ki pa koresponn ditou ak mak fabrik yo. Se tout sa ki genyen kòm defi men pa rapò a tout defi sa yo, SAKS di tèt li li menm fò li enskri l nan yon kad de inovasyon teknolojik, fòk li tout pandan l ap toujou gade kòman pa rapò a kriz estriktirèl ki gen nan peyi a pa abandone kad analojik nou konn nou abitye travay la men nou enterese anpil a plis inovasyon teknolojik. E nou di tèt nou tou fò n travay tou pou n gen mwayen siyifikatif pou n kapab fè travay la. Se kèk pami jefò n ap fè. Mete kanpe tou on modèl ekonomik solidè e kowoperatif kote n ap angaje avèk radyo yo nan kad sa a. Radyo yo tou n ap ankouraje yo mete tout sa a kanpe pou kapab soutni ren yo pou yo kapab kontinye fè travay yo. Bon vwala premye moman nan konferans pou laprès sa a. E lè sa, je di kounya la m pral pase Kenny Delispa, kòlèg mwen lapawòl, ki pral prezante sa SAKS prevwa fè kòm aktivite nan kad selebrasyon 33 zan sa a. Nan kad selebrasyon 33 zan kreyasyon SAKS, ki ap fèt 28 oktòb 2025 lan, SAKS prevwa òganize 3 gwo aktivite. Soti 10 zè nan maten pou rive nan 3 zè aprè midi, SAKS ap kòmanse avèk yon konferans deba. Konferans deba sa a ap fèt anba tèm, Radyo kominotè ann Ayiti, yon zouti reyèl nan batay pou chanjman sosyal la. E konferans deba sa a ap prezante anba bouch yon espesyalis nan travay sosyal ki gen bon eksperyans nan kesyon radyo kominotè ki rele Renel Sanon. Nan menm jounen aktivite sila, ebyen SAKS ap prezante yon seri atis ansanm avèk gwoup k ap gen pou mete pwezi, teyat, dans, mizik lan jounen selebrasyon sa. E nan menm jounen an toujou ap gen ekspozisyon, ap gen penti sou rad, penti sou lòt objè, sou tenis, sou kò moun. Ansanm aktivite e pwodiksyon SAKS yo ap disponib sou radyo kominotè yo, sou paj Facebook SAKS, sou paj YouTube li e ansanm avèk paj podcast SAKS ki se Podbean.
Vwala e se sa, tout moun envite pou vin patisipe nan selebrasyon 33 zan SAKS la. Nou tande tout aktivite yo, gen pwodiksyon ki kòmanse ap fèt ki disponib. Enben n ap tann nou nan Dèlma 75, nimewo 21. A, Pandan n ap, si n ap antre nan dèlman 75 e sou kote goch e nan nimewo 21 A, nan ang riyèl Levasseur, n ap tann tout moun pou vin selebre ak Saks, on selebrasyon k ap fèt anba tèm, 33 zan anba gwo van, Saks ap gade devan, n ap tann ou, deja nou di w byenveni.